Ok men koman pou itilize app banco estado an m panse tout moun wèl la epi se li menm menm li map souke a la e make banco. Estado. Ebyen, nou pral klike sou li. Ok, lè li rive la, nou klike sou li, n ap fè kontinye. Yon premye fwa, kontinye yon dezyèm fwa, kontinye yon twazyèm fwa. Epi nou fè kontinye yon katriyèm fwa. Ok, kounya la, la yo mande w loot ou. La, m ap mete loot pa m.

Apre sa nou fè kontinye. Ok, la yo mande ou mod pas. Mod pas e tal hekta. Sa vle di mod pas pas kwenta lout wap itilize nan kahero otomatik yo. Se li menm menm yo mande ou. La, e pa bliye pou yon moun itilize aplikasyon an, pou yo voye mod pas sa ba ou san ke ou pa ale al reklamel nan banco estado. Fòk ou itilize menm sim ou te anrejistre premye Cuentalud ou nan Banco Estado. Sa vle di lè ou tap premye fè Cuentalud nan Banco Estado ou te bay yon nimewo telefòn, fòk ou toujou ap itilize menm nimewo telefòn sa. Si ou chanje l, se nan bank la pou w tounen ale. Mwen map mete modpas mwen an. Ok. Je sa la e pou nou klike sou li pou nou wè l. Pou nou wè si nou fin ekri. Nou tande byen? Je sa e pou nou klike sou li pou nou wè. Ok. Sa vle di la kounye a m ekri modpas mwen. Ou wè m kite l lizib pou nou wè. Nou pasyante. Ok la li di este es tu numero. Li mande si sa se nimewo la. Yo di yo pral voye yon mesaj sou nimewo a. Sa vle di nimewo m nan se li fini pa 29. Se la m di w la fòk nimewo w ap fè la yo te rekonèt li deja. Ebyen m fè kontinye. Ok la yo dim tann yap voye yon mesaj pou mwen sou sim nan sa vle di sim sa se li yo rekonèt sa vle di si sim sa pa an fonksyon mwen pap ka fè sa map fè a la nan tèt anlè a la yo voye mesaj la la nimewo mesaj la modpas la se 51 nou menm nou wèl la

M tou klike sou li. M fè kontinye. Ok. La yo mande m nimewo m ap mete a, m ap aktive a. Ebyen nimewo m ap aktive a, se menm nimewo m te genyen deja, menm modpas la, m ap mete menm modpas la. Ok. La m fè kontinye toujou. La yo tounen mande m pou m modifye modpas la. M tounen mete l. Ok, wè ti je sa si m vle m ka klike sou li pou m gade eske modpas la byen. Ok 3750. Sa vle di la m klike sou ti kare sa la epi m asepte l. Pasyante mezanmi. Pasyante. Pa bliye mezanmi nou banm love la. Abone ak chanel nan Jodley Prod TV. Epi nou fè pridans tou pou maladi kolonavirus la. Ok, banko gentan fèm konnen yo voye mesaj ke mwen asepte. Kounya mwen klike sou asepte. Ok, sa vle di tout finalizasyon m gentan fini. Yo ka m di w otorize, ou klike sou otorize. Epi tout bagay ou sanse ke fini. La a yo di ou maksimòm. Kod modpas sa ou pral mete a se yon modpas kap pèmèt ou rantre san ke ou pa itilize app Banco Estado a. Si ou pa gen app Banco Estado a, ou ka itilize modpas m pral mete a la pou ou ka rantre dirèk. Egzanp lè ou moute sou Google ou ekri Banco Estado lè sa ou ka itilize sa map di ou la. Ok. La m mete m pral mete 4. Chif. Mete premye a, mwen non pa m se Joel. Mete Joel. Joel. Ok. Kounye a la m pral mete yon lòt ankò. M pral remete 4 nimewo kounye a. Nimewo. E 37. 50. Ok. M te ka itilize nenpòt nimewo m mete. Miltifike sa yo modpas si m pa ta gen app Banco Estado a si m vle al monte dirèk. Epi m fè kontinye. Nou pasyante. Sonje m di nou modpas sa m fèk mete a se yon modpas si ou pa gen app Banco Estado a epi ou ka itilize l pou rantre men premye modpas la se lè w gen app Banco Estado 4 lèt la ok m fè Esperanza l. Yo diw felisita yo tounen voye mesaj ban mwen ankò ki fè yo fèm konnen oh la Joel e 3750 sa vle di Joel 3750 sa se mod pas pou rantre dirèk.